Ki kote misye te jwenn tout popilarite sa a? Popilarite Moise Jean Charles eksploze nan dènye 10 lane ki sot pase yo la. Men gon kesyon ki toujou gen nan tèt mwen, ki kote misye jwenn tout popilarite sa a? Kisa l te fè pou l merite pou l jwenn popilarite sa a oubyen pou l jwenn moun renmen l konsa? Avèk tout enkyetid ke m te gen nan tèt mwen yo, m t ap chèche sou nèt la kisa Mo Jechal te fè de pozitiv ke l te fè nan Sena a oubyen pandan l te senatè, pandan l te depite ou pandan l te. Pandan l te majistra komin Milo, ki sa l te fè pozitif konsa ke li kite pèp ayisyen an, e pa tout pèp ayisyen an byen si, men pou l kite yon gran pati nan pèp la dezire plis de li menm? Selon Wikipedya, yo di senatè a, Moïse Jean Charles, fèt Milo, ann Ayiti, 20 avril 1967, ki fè jodi a li genyen 54 lane. E Mesye Mo Jan Chal tou te fòme yon pati politik ki rele Platfòm Pitit Desalin, se sou li li toujou ap fè non li nan peyi Dayiti. Selon Wikipedya, Mo Jan Chal te jwenn twa manda pou li te vin e majistra Milo e aprè 3 manda sa yo li te postile l pou l te vini senatè pou repiblik la. Nan chache chache nou te gade kòm li te fòme yon pati politik ki rele Platfòm Pitit Desalin. Mwen monte sou rigòl la nou al mete pati Pitit Desalin Platfòm se konsa pati a rele. Selon jan w ka ap gade la se sèl Wikipedya ki ankò la pou di pati a gen yon paj, yon paj, yon sitwèb, men li pa gen, ou kapab wè la, desann, desann, okenn sitwèb, okenn sitwèb, se apèn yon paj Facebook. E si nou ta fè konparasyon avèk pati politik an Ayiti avèk yon pati politik nan Amerik la, nan peyi Etazini, ou kapab wè la, pati repibliken an gen paj li, wè kijan moun, kòmsi moun ki. moun ki nan komite pati a, ou va lè wè moun yo byen prezante kòm se yon pati ki vrèman fonksyonèl. Konprann? So, moun sa yo ou ka wè sou chache enfòmasyon kan ou gade la, enfòmasyon, news, men sou pati politik la, ou kapab wè tout enfòmasyon ke ou kapab vle ou byen chache e Ou kapab chache men manb, manb pati politik la men wè tout moun ki fè pati de politik la pati nan pati politik la ou wè non yo foto yo ladan l. Kounya la nan chache nan chache nan pati platfòm pitit Desalin nou pa jwenn anyen ladan l. Anyen vrèman. Sèl sa nou jwenn se paj Facebook pati pitit Desalin nan. Lè n klike sou li nou pral gade ki enfòmasyon yo mete. 2 pati politik la. N ale nou al nan about. Nan about la nou ta jwe jwenn deskripsyon pati politik la. Nou pa jwenn okenn deskripsyon de pati politik la. Epi nou kapab wè la an ale nan piblikasyon. Dènye piblikasyon ke pati politik la fè se 26 septanm 2015. 26 septanm 2015. Si w ta konpare kòm si moun ki bezwen prezidan yon peyi ki di konsa ki pral mete yon peyi w sou yon bon wout menm pati politik li poko okenn moun pa konn enfòmasyon de li menm li pa gen yon pati apèn li gen yon paj sou Facebook men apa de sa pa gen yon paj Pa gen yon sitwèb kote ou ka di konsa, men moun ki kòdonatè pati politik la, men moun ki k ap ede, ki moun ki nan ofis la, ki moun k ap ede, men ki sa pati politik la vrèman fè, men aktivite pati politik la. Kounye a la, tout kandida sa yo kreye pati politik la, men pati politik la ansi Pa gen okenn enfòmasyon. Epi lè yo tande yo rive prezidan, yo anvi di konsa, oh yo pral modènize lè pati politik, yo pral, men lè w anvi modènize yon pati politik, se w kòmanse sou pati pa w la avan. Kote pou moun jwenn enfòmasyon de ou menm. Konprann? Men nou ke moun pa konn anyen de ou menm, se jounalis ki pou ap mande w bagay sa yo. Se ou menm an avan pou kòmanse bay. pwòp enfòmasyon de ou menm, men nan chache chache nou pa jwenn anyen, lè m vin sonje sou youtube toujou gen moun k ap monte videyo, enben mwen di konsa mwen p ap pa jwenn kèk enfòmasyon sou Moyiz Janchal sou youtube la, nou moute sou youtube la nou jwenn yon gwo papa entèvyou ke ans jounalis nou ki ba la. Bagay la rele, sa k ap kuit. Ayiti sa k ap kuit. Enben, menm li menm ki se Moyiz Janchal la ap bay biyografi pwòp tèt li. Ki sa l fè? Ki bilan li menm li te fè pandan li te yon mandatè? Men nan premyè pati emisyon an, Senatè. M fèt Milò, 20 avril 67. Manman m se peyizàn, papa m se peyizan. M fèt nan seksyon kominal nan Milo. Se la m fè klas primè m. Se Lise Nasyonal Figuè m fè klas segondè m. Epi nou te pran syans kontab Dikini. Apre m al Kiba nan yon lekòl Castro ki menm kreye ki rele Centro para Estudio para America Latina. M kwè se la nou pran kominikasyon politik. Aprè nou tounen Milo, m vin ap travay avèk peyizan, m te vin ap goumen pou tè, m vin majistra Milo pandan 3 fwa, finalman m vin senatè de la Repiblik. Jodi a m ap dirije yon gwo mouvman nan Amerik Latin nan ki rele El Camino del Campesino, Chimen Peyizan. M kwè se yon mouvman ki gen anpil moun ladan l, gen ansyen senatè, gen ansyen prezidan, se yon gwo mouvman ke n ap dirije. E finalman, e nou te vin kandida efektivman, e gon gwo bagay ke nou te kreye anndan peyi an, nou kreye anpil bagay anndan peyi an, men pou le moman sè ke nou nan yon batay politik aktiv, e sa fè lontan. M kwè fò moun yo pa panse se jodi a nou vin ap fè politik, m gen 28 an, m ap pale politik. Dezyèm kesyon m gen pou w, kijan w fè vin popilè konsa? Senk dènyè ane sa yo avèk Michel Martelly, ou sot pase senk dènyè ane sa yo, manifestasyon, fò w ale, fò w ale, e ou te kont Michel Martelly apre sa l ki te rive ansanm avè l lan, e Prezidan Michel Martelly te di l klè, petèt ke ou te kapab pa pral antre nan opozisyon ansanm avèk li, men ou t al eseye rankontre ansanm avèk li, li pa t rankontre ansanm avèk ou, li te kite w chita, li vin di sa sou dan laprès, sa ki vin. fon chòk sou ou tou, ou mal dijere sa, depi lè sa ou nan opozisyon ansanm avèk li. Rap la ou travèse avèk e, sou Privè ou pran ti poz, ou kite Privè piske se te moun ou, ou pran ti poz, ou pa nan manifestasyon fò l ale, rap la ou travèse sou sou Jovenel Moïse, fò l ale, fò l ale, fò l ale. Kòman ou viv e reyalite sa, pratikman 7 an depi e w ap fè manifestasyon fò l ale, fò l ale, ou ta antretan nan mitan ou al nan eleksyon ou pa bon. Trè byen.
M sonje e premye manifestasyon m fè, Se lè Preval te antre nan kesyon privatizasyon. Mwen te majistra lè sa a, mwen te òganize yon manifestasyon Okap Ayisyen kont privatizasyon. Epòk sa a, w sonje radyo m te kraze, yo te bal moun bal nan radyo an. M te kont Preval. Lè sa a, se nan fen manda Preval li vin Milo, paske m te di Preval, menm si l privatize tout bagay yo selon sa FMI mande l, Yo pa bay seng kòb. Epi se lè misye rive nan fen manda l, misye revele ke yo pa bay kòb, misye di, ah, mwen wè jeneral te gen rezon. Misye vin nan Nò, li vin lakay mwen, li di mwen chè w te gen rezon. Ou te gen rezon. E finalman, jodi an Aristide vini, te gen kesyon koudeta, finalman nan moman koudeta a se nou ki premye òganize manifestasyon anndan peyi an, nan Nò peyi an pou demokrasi. Aprè prezidan Preval vini, m fè tout toune yo avè l. E se vre m te opoze avè Preval, m te kanpe avè l nan kanpay dezyèm manda l. E se konsa, Preval te bezwen Fon Petro Karibe an, li pa t ka jwenn li, paske lè Chavez fè koudeta, li pa t vle bay Aristide kou, e pwogram nan, ni Preval. E se mwen k al konvenk Chave, e, Castro, epi se Castro ki rele Chavez pou kesyon pwogram nan. Pwogram Petro Karibe a? Enhen, pwogram Petro Karibe a.
Koulyeya, lè m vin nan, e, nan kabinè Preval, gen de bagay m pa t dakò avè l, M pa fè kont avè l m pa al nan eleksyon. E premye moun m te atake pou kesyon Fon Petwokaribe a se te Madam Didier Pierre Louis. Se nou ki te pran rezolisyon an e m mande pou m entèpele l, finalman m entèpele l. E ankò, Martelly vin prezidan, s on moun m konnen prensip leta, m gen eksperyans. M pa t ka ale kote yon moun san m pa gen randevou avè l. Se nan radyo m tande Martelly di bagay sa a. Ou te gen randevou avè l? E m te gen randevou avè l. Poukisa? Poukisa?
Men m pa konn kote, m pa konn ki lè m te mande Martelly randevou. E kote. Ou pa t gen randevou avè l ou? Jamè!
M pa t gen randevou ak Martelly, m pa t janm al wè Martelly. E m pral di w yon bagay la a, m bay pa w kote opozisyon an soti wi. Lè m fin di w sa a, ou gen dwa mande Lambert, ou gen dwa mande Edo, ou gen dwa mande Wencesclass, ou gen dwa mande Lebon, ou gen dwa mande e Anacasis ou gendwa mande tout moun sa yo. Jean-Baptiste Bien-Aimé, Polycarpe, Monchè se konsa lè Martelly fin monte sou pouvwa a, koulye a Lambert envite m nan yon rankont tou prè Juvena, nan anndan Juvena, tou prè Hotel Caribe, yon kay ki la, m pa konn pou ki moun li ye. Epi lè rankont lan, e Martelly parèt an reta. M di prezidan, Men nou tout la ou pat anreta konsa ou pa vin di skizo bay oh Islam rete nan manman nou Kòne ap di prezan fò leve mwa Di sitou nèg pa la pa di anyen mwen menm pou mwen menm fò leve mwa ou si ou pa leve mwa map antre nan manman w tou depi lè sa Marcky Martelly gon nou gon ti kont men fòm di w byen ou mèt ale gade pou wè nan envestisy Martelly m pat prezan se nou 2 k pat prezan Wences Casander avèk Moïse Jean Charles nou pat prezan nan envestiture Martelly. M ta swete al gade video pou wè. Pase m te gen yon malèz avèk bagay sa a. E se konsa, depi lè rankont Duvena a, m ak Martelly gen yon gaf. Men m pa atake Martelly. Koulye a, lefè ke m konnen pwogram Fò Petro Karibe an, m wè lajan ap gaspiye. Pè moun mal wè pou stope mateli avek bagay sa a mal wè moun ki rele lula m di lula gade non vye nèg. Ki lula? Brezilyen an?
Enhen m di lula.
A bon ou te gen kontak prezidan lula pou al rankontre avèl chita avèl? Oh mwen toujou nan tande m nan peyi sa a monchè. Gwo koze.
Ok lè m fin pale avèk lula men se pa lula ki te prezidan se te dilma. Ah ok.
Ok
Ou konnen pete m toujou nan pete nan pati travayè lan, se alye m yo ye. E kounye a, Lula di l ap pale avèk Dilma, Dilma rankontre avèk lòt chèf deta pou yo stope bagay koripsyon an, li pa fèt. Finalman, ou sonje yon lè, m al wè Jose Mujica nan Irigwe, m pa konn si w bliye sa. M al wè Jose Mujica, Jose Mujica m pale avè l, Jose Mujica di sou kesyon twoup gang nan Ayiti yo avèk kesyon Fon Petro Karibe an, yo pale ak Martelly. Finalman, m al wè premye minis ajanten an. Ki sa Martelly fè? Yo revoke anbasadris ayisyèn nan ki te la a. E non, e wi. Nan videyo sa ou kapab jwenn ki kote Moïse Jean Charles vin popilè konsa. Se te nan manifestasyon chak jou Chak ane, 7 an ap fè manifestasyon. Dizon ke ou anvi fè yon bagay pou yon peyi, ou vin jwenn popilarite w nan fè manifestasyon. Nan lòt peyi, pou yon moun kapab vin fè popilarite l, se nan fè bagay pozitif. Se pa nan kraze brize, se pa nan, se pa nan. Dizon, se pa nan boule kawoutchou, se pa nan fè w lale, se nan fè yon bagay pou moun yo kòmanse rekonèt ou. M sonje m te nan yon peyi ki te Sendomeng pou yon bon ti tan, chak kandida ki te vle vin fè pati, ki te vin vle pran pouvwa, premyèman yo te fè bagay pozitif. Nan bò, nan zòn bò lakay mwen, ou konn wè plizyè kandida pran bouldozè fè wout bò lakay yo, menm lè yo pa gen okenn pouvwa nan men yo. Men yo fon bagay pou yo di konsa men sa mwen menm pral fè se sa mwen menm pral fè lèm vin lèm vin gen pouvwa nan menm e menm jan ou kapab menm prezidan aktyèl repiblik dominikèn nan li gen lopital li gen plizyè lòt bagay ke li fè pozitif pou lòt pou pou manb peyi a oubyen pou pou pou peyizan an oubyen pou pou moun peyi a.

Se sa sa ou menm ou kreye a vrèman e sa e sa e sa li menm li di nan video a la se sa li menm li kreye òganizasyon epi plis tou e kòm li te di li te anfas Preval e gen bagay kòmsi lapolis bagay te fè pandan li te majistra men an total tout popilarite Moyiz Janchal selon sa nou ka ap gade a e si ou kapab wè plizyè video depi 8 an Ke la ou kapab wè tout video sou youtube wap wè se manifestasyon jodi manifestasyon manifestasyon manifestasyon manifestasyon dizon ke si chak moun ki vle vin prezidan peyi a pran menm chemen pati politisyen sa yo dizon ke si ni menm li menm li vin prezidan on lòt ti on lòt piti ap vin konsa lap vin fè manifestasyon poul kapab vin fè menm ka pran menm wout avè w konprann manifestasyon epi se konsa bagay la ap kontinye ou vin prezidan mwen vle vin prezidan nan fiti swa nan dizan kenzan m kòmanse fè manifestasyon enben se konsa pèp la ap toujou rete soufri soufri soufri a e se konsa popilarite selon sa mwen menm vin rekonèt mo Jan Chal se nan. Se nan manifestasyon chak jou ke l te konn ap fè kont ansyen prezidan Michel Martelly. Se konsa mwen menm vin rekonèt mo Jean Charles. Se pa kòmsi yon bagay pozitif li te konn fè konsa, li te konn retire timoun nan lari, fè gwo fè gwo òfelina oubyen fè yon gwo papa lopital, fini l epi bay anpil sante. Se gwo koze, yon popilarite baze an manifestasyon, an boule kawoutchou. Mwen pa kont ke, mwen pa kont ke li menm li gen anpil konesans, ke li vizite anpil inivèsite bagay sa yo. Men kòman ou menm ou vin jwenn popilarite w nan yon peyi, se sou sa l baze, nan fè manifestasyon, nan fè opozisyon. Se vrèman tris. M espere ke ou menm ou konprann sa m anvi. Patajel sou nan video a. E se yon bagay mwen ta mwen ta mwen ta si sijere Moise Jean Charles se fon paj pou pati politik li a epi kòmanse fè bagay pozitif se pa nan fè manifestasyon mobilizasyon chak jou men kòmanse fè bagay pozitif nan kominote w ke w kapab di konsa bon nou kòmanse kwè san ke w menm ou pa gen pouvwa san ke w menm ou pa prezidan san ke w menm ou pa Nou pa bò ou kòmanse fè bagay pozitif e nou kwè nan ou. Men, dizon ke ou menm se sèl manifestasyon epi òganizasyon, reyinyon, manifestasyon oubyen reyinyon politik, pss. Kisa, kisa, m pa wè kisa de bòn oubyen ki bon van sa pral soufle sou Ayiti. 2 jan devan sa te konn soufle lontan bon se sam se sam konprann m espere ke w konprann video sa tou e a la prochèn.